Hello guys hello koman nou ye nou anfom so jodi a se anivèsè mwen today is my birthday hoy es mi cumpleaños aujourd'hui c'est mon anniversaire so jodi a se fèt mwen kom mwen di nou deja e jodi a m te fè ide a depi avan yè pou m te fè yon ti video konsa pou nou so posiblite a pat pèmèt mwen ki rann ke m pat gentan fè video a pou nou so maten m di waw So m poko wè anyen poum fè pou anivèsèm so poukisa m pa fè yon video konsa poum pale ansanm avèk nou guys e se nan inisyativ sa kem te chwazi fè video sa pou nou m espere ke nou enjoy li m espere ke nou renmen ti video sa deja map di mèsi avèk tout moun ki deja abone sou chanèl la mil mèsi ansanm avèk nou tout ki deja fè pati team sa. Jodi a, kòm nou deja wè deskripsyon videyo a mwen pote yon nouvo videyo pou ou pou m kapab fèw konnen si w anvi vin viv sendomeng osinon ou wi viv osinon si w gen moun wap viv sendomeng gen yon seri de bagay ou petèt pa konnen jodi a mwen pote yo pou ou an kèlke pawòl.

Wap jwenn bon travay e wap touche. So ou siw pa vini tou prepare ou vini nan peyi moun yo konsa konsa pa gen vi vre lè moun nan touche 140 dola sil gen pitit ayiti fok li voye bay ayiti pa egzanp an nou pran prenon le ka moun nan ap voye 50 dola ayiti li ret 70 dola e ka isit chè pafwa moun nan oblije al viv nan zòn andeyò yo. Paske nan zòn andeyò yo, kay pa two chè, moun nan kapab jwenn kay 3 mil goud, 2 mil goud, ki egal a 40 dola ameriken, 60 dola ameriken, 80 dola ameriken. Moun nan pafwa konn oblije al rete nan zòn andeyò yo pou li kapab jwenn kay nan enteval pri sa. Paske nan kapital la, li pap jwenn kay pri sa ditou. Li ka jwenn sou son ti kounouk bagay, anfen. So, pou moun nan peye kay. Pou moun nan manje. E nou konn fanm, fanm renmen bèl, fanm renmen pwòp, fanm renmen pou cheve l waww. So, lè moun nan ap travay 140 dola, imajine twa byen, si l gen timoun Ayiti. Pou l voye yon 50 dola, pou l voye yon 100 dola, li ret a 40 dola. Fòk li peye kay, fòk li manje. Imajine twa byen. Se youn nan rezon ki fè anpil fanm isit Sendomeng fè anpil tenten. Paske poukisa ou fè tenten. Dèfwa mesye yo pa genyen tou. Mesye yo pa genyen pou mesye yo ta ede yo reyèlman tou. So gen anpil gason men nan ki kontèks ki rann ke yo gen ti posiblite ki rann ke medam yo fè anpil tenten ansanm avèk yo. Gen gason, gen de djòb isit lan pou gason janm sot di nou an si l pa vini tou prepare. Ki job yo ye? Gen gason ki parese, se seren l vle fè. Kisa k seren an? Seren an se moun nan chita nan yon bilding, nan yon kote ki plen kay, epi l ap veye moun yo ki ladan l lan. So, gen moun ki p ap leve blòk, gen moun ki p ap fè yon seri de travay nan konstriksyon, se travay sa yo l fè. E travay sa yo osi, konbyen kòb yo peye yo? 7 mil, 8 mil peso, ki egal a 140, 160 dola ameriken. Dèfwa, mezanmi! Pou mesye yo ka voye kòb ban nou. Se, si w wè gen yon seri de kote mesye yo ap viv, dèfwa se nan konstriksyon wi mesye yo dòmi pou yo ka voye ti kòb ba nou Ayiti. Dèfwa se kay yon zanmi, mezanmi gen yon fwa m fèk antre isit Sendomeng, m pa t ko konn sitiyasyon an. M antre nan yon chanm gason ansanm avèk yon zanmi m pou m al achte yon krèm, paske gen yon ladan yo ki fè komès, biznis krèm, savon, deodoran, pwodui kosmetik. So lèm rantre anndan ti mesye m timoun sezi wi pukisa gen nenpòt 12 gason ap dòmi nan yon sèl ti chanm kay ti chanm nan piti len sou lòt pukisa jis pou yo kapab reponn bezwen fanmi yo ayiti wi se pa pou anyen non paske lè yo 12 la gonfle yon kote yo ap peye yon kay 4 mil goud yo chak la bay yo chak la bay 2 dola ameriken 4 dola ameriken, 5 dola ameriken jis pou yo kontanple, pou yo, pou yo, kòman m te ka di sa, pou yo fè kòb la nòmal pou yo peye kay la. E mèt kay yo pa aksepte pou yo fè sa, ou konn kòman yo fè sa? Se youn antre, youn antre apre lòt, sa fin rantre epi li rele lòt la, li di lòt la li rantre epi lòt la rantre. Paske si yo wè y ap rantre, y ap bay moun nan ki afèm e kay la pwoblèm, y ap oblije fè l kite kay la. E lè yap soti ankò le maten pou yal travay se menm jan, sa leve pi bonè, sa leve pi bonè jiskaske pou yo soti. So moun sendomeng pa gen kòb vre, lè yon moun, lè wap mande yon moun yon ti kòb li paka ba ou se pa fòt li. Gen fanm ki plis brasseuse pase yon lòt. Men nan ki sans ki rann yon gason kapab gen posibilite isit la nan sans poul ede yon lòt fanm ki fè le pli souvan depi fanm yo vin isit la yo plase etc anpakèt malè rive yo yo ansent tout sa. Gen gason ki al travay nan konstriksyon an nan maten, kòm mwen sot di nou deja moun ki peye ki touche plis kòb nan konstriksyon se moun ki mare fè ansanm avèk moun ki rele ki fè kapintè. Se moun sa yo ki travay plis kòb. So, gen gason ki al travay nan maten ki fè nan konstriksyon epi nan aprèmidi ki al travay nan seren an. So la, moun nan kapab jwenn yon 5, nan le mwa, kòb li kapab 500 dola, 400 dola ameriken, eksetera. E nan sans sa ki fè anpil fanm fè tenten. Trè byento, trè pwochènman m'ap vin avèk yon videyo pou m kapab esplike w pwoblèm ki rann gen yon seri de etidyan isit lan tou, rezon ki fè yo fè tenten. So se pa fòt medam yo, lò, se pa fòt moun, lè w'aw Ayiti, lè w'aw mande moun yon ti kòb moun nan pa ka voye ba ou, se pa fòt li. Pa gen posiblite vre. Paske ti kòb moun nan ap touche a minim. E m ap di sa, wè si yon moun ou di w ap w ap vin Sendomeng pou vin regle yon bagay serye, men garanti ou nan erè. Paske Sendomeng ki te gen avan an pa gen l ankò. Lontan, lontan si yon moun te vin isit Sendomeng, ou di kon sa w ap vin regle yon bagay serye pou ede fanmi w eksetera, m ap di w se verite. So pou le moman la, se pa, li pa fasil. Li pa osi fasil ditou. Pou sa. Si moun nan vin isit, li vin avèk yon posiblite, li vini pou l afème yon ti kote, pou l fè, pou l debouye l, pou l fè yon bagay, oh yes! Mwen garanti w, w ap fè yon bon bagay. So, si w konnen w ap kite Ayiti pou pa bon, ou vini isit la, m pa di konsa vi w p ap amelyore non, vi w ap amelyore paske w ap jwenn yon demè pou w dòmi, kòb w ap touche a w ap ka peye yon ti chanm kay, w ap ka, w ap ka, w ap ka manje, so e pa byen manje! Men yo pap ka ede pèsòn paske isit lan pa bay aksè Mezanmi mwen fè ti video sa jis pou m kapab pale ansanm avèk nou nou menm fanmi ki Ayiti Lè nou wè moun nan isit Sendomeng se pa byen viv lap byen viv Isit Sendomeng pa gen anyen Ok m pa gen anyen ti kob moun yo ap touche yo minim yo pa ka fè anyen vre sou on moun voye on ti kob ba ou se se koman m te ka di sa dèfwa se se ti tan li pase grangou pou l kapab voye l ba ou bagay yo pa bon vre e se youn nan rezon ki fè anpil fanm depi yo vin isit la yo oblije fè put paske ti kob y ap touche a minim e yo pa jwenn travay e fò yo peye kay paske si w pa peye kay y ap mete w deyò. E isit la avan w antre nan yon kay fòk ou bay 3 kòb chak kòb le mwa fòk ou bay 3 ladanl avan sinon ou pap rantre nan kay la so mezanmi m pa fè video a twò long mwen espere ke nou konprann paske isit la reyèlman pa gen sa nou panse a pa gen bèl vi vre ok next time map fè yon video pou m kapab pale ansanm avèk nou rezon ki fè gen yon seri de etidyan isit an lè yo vini. Yon paket malè rive yo ok bye tout moun m te kontan pataje ti video sa ansanm avek nou se te zanmi nou Queen Landa nap jwenn mwen anko pou yon pi bel video e pi bon video so mèsi avek tout moun e ou menm ki pral gade video sa si ou poko abone sou chanel la ma mande w tanpri pran yon ti tan pou kapab klike sou suscribe ou byen suscribe lse osinon abone map vreman kontan jwenn ou pou vin fè parti fanmi sa so se te yon plezi je vous aime guys. Pa bliye like video a siw te renmenl e patajel avek 2 3 moun pou nou kapab gen plus moun nan team sa. Bye bye tout moun je vous aime bye.